Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye non pam se moyè jodi an m vin avèk yon nouvo videyo pou kote ke m pral pataje avèw de ti konsèy kap edew pwogrese lèw son jèn fotograf kòman pou wè evolisyon nan domèn fotografi se videyo sa m pote pou ou jodi an sou chanèl sa nou pale de motivasyon nou pale de kòman pou fè kòb avèk telefòn ou kòman Pouw jwenn plis kliyan lè w se yon jèn antreprenè se videyo sa yo nou plis pataje avèk nou fè entèvyou avèk jèn atis ou menm ki gen yon atis ki bon ki gen talan ke ki pa gen vizibilite sou chanèl sa se pou sa nou la ede jèn yo jwenn vizibilite ekri non l nan kòmantè lan oubyen tag li sou instagram mwen lè kòmsi ke wal anba foto m m panse ke map ka wèl pi fasil e janm te di nou an jodi an nou vin avèk e videyo sa ki pale de. Kòman pou wè pwogresyon. Nap pran ti poz epi nap tounen. Merci paske ou ret ap gade video an sa vreman fèm plezi kote ke nou vin avek kek ti konsèy pou ou pou ka wè pwogresyon pi fasil mwen menm m te konn itilize komsi ke de strateji pou mwen komsi wè pwogresyon m lèm fenk ap vini nan domèn fotografi e yon konsèy lè w son jèn fotograf toujou bat pou zanmi komsi ke moun ki gen plis eksperyans pase w. Lè konsa wap wè nivo w de kòmsi de 1, de 2, de 3 paske son echèl li ye. Lè w son jèn fotograf pa panse ke on moutre w tèl astis ou panse ke lòt moun sa w pral ka jwenn pi devan ap itilize menm astis la. Paske chak moun gen ekip yo. Paske domèn fotografi pou mwen menm se ekip ki fèl. Ou paka kontinye wout lan pou kò w. Ou ka toujou kòmsi ke travay pèsonèl. Men, ou pap ka kontinye pou kò w. Pou mwen menm, pou w wè pwogresyon w, se lè kòmsi ke ou vin gen plis fotograf ki zanmi w, ou wè plis travay. Lè konsa w ap mande kijan misye fè tèl bagay, kijan misye fè tèl bagay, lè konsa w ap vin avanse plis. E nan avanse plis, l ap vin pèmèt ou kòmsi ke fè plis kòb. Paske, tant ou travay pi pwòp, tant ou vin gen plis zanmi nan domèn fotografi ki pi pwofesyonèl, Ou vin plis konprann domèn nan, ou vin konn plis valè l. Mwen menm lè m te fèk ap kòmanse, m te konn travay kòm si ke pou kò m, fè retouch mwen pou kò m, sou entènèt m gade, m fè pou kò m, men m pa t janm vle antre kòm si ke nan sèk. E sa k fè kòm si ke lè w al sou Instagram w ap wè m toujou t ak studio a ki se MJ Design, se ansanm nou travay, nou nan menm team, lè konsa m aprann de li, li aprann de mwen paske nivo nou kòm si ke prèske menm. Sa vle di ke lè kòmsi ke ou se yon jèn fotograf, toujou fè fason pou w zanmi avèk moun ou wè ke nivo yo kòmsi ke o tòp ki ba w posibilite pou w zanmi l tou. Dè yon moun nan ba w posibilite pou w zanmi l, pou l ba w konesans gratwi, pa neglije pran l. Paske lè konsa, w ap wè nivo w de 1 pase de 5, pase de 10. Lè konsa, li vin pi bon pou ou e sesi li ede w kòmsi ke fè plis kòb, jwenn plis moun nan kontak ou. E toujou. kwè nan tèt nou lè fenk ap jwenn fotografi paske sèk lan li pa osi fasil lè son jèn fotograf ki ap debite pou gen kliyan toujou fon fason pou al nan event yo m toujou di nou sa al nan pwogram yo lè gen pwogram reziye nou peye yon ti kòb nou antre nan pwogram nan nou fè foto gratwi pou nou kòmsi ke gen plis kliyantèl. Lè konsa, konsèy mwen pou nou ankò, fè kart nou, nou fin fè foto pou moun nan, nou bal kart nou. Ou byen kòmsi ke si moun nan baw aksè pou pran nimewo telefòn li, pran nimewo telefòn li epi travay foto an osi rapid pou bali l. Paske gon pakèt fotograf nan event lan ki vrèman rèd pase w paske ou menm ou fenk ap vini, ou poko gen kliyantèl, men lè w bay travay ou pi rapid, kliyan an ap di fòm tcheke misye paske m te satisfè de foto l fè pou mwen nan pwogram nan. Epi lè kòmsi ke li vin mande w kòmsi ke pou w travay avè l, li voye w nan pòt, ou voye l nan pòtfolyo w, li wè pòtfolyo w malè, san sou sa, kòb lan fèt. Lè konsa, ou menm ki s on jèn fotograf, w ap ogmante kliyantèl ou. Paske se de bouch a orèy kòb la ap antre nan pòch ou. Pa panse ke w ret chita lakay ou dèyè telefòn ou, ou gen 10 kontak, ou gen 20 kontak, w ap fè kòb. Non. Bagay la pa konsa. Gen yon aktivite, ou konnen ke ladan l, ou ka fè 20 kontak al ladan l. Gen yon fwa k ap fèt, w al fè foto grati ladan l, ou jwenn nouvo kontak, al ladann paske pou mwen menm e domèn fotografi se kòm si ke relasyon ki bay plis kòb tant ou gen plis relasyon tant ou fè plis kòb tant ou vin pi chè lè konsa li ede w avanse pi rapid e li ede w kòm si ke jwenn kòm si ke kliyantèl wap chache a jwenn anbyans wap chache an se videyo sa nou te pote pou ou jodi an ki pale de kòman pou wè pwogresyon nan domèn fotografi kòman pou elanji E kado tou, m tou ajoute yon lòt bonus ladan l paske li vrèman enpòtan sijè m te pote pou jodi an. Mèsi, a la pwochèn pou yon pwochèn videyo. Sonje abone avèk paj la, sonje like videyo nou an pou nou ka rive pi lwen. Sonje pase nan deskripsyon an pou monte sou link Instagram nan pou w ka swiv nou. Mèsi, a la pwochèn.